Se la a ke nou ye jodi a. Nou nan Eta Indiana. Nou nan Eta Indiana. Ebyen, nou pral resevwa jodi a yon zanmi, yon ansyen kolaboratè, yon nèg ke mwen renmen anpil, anpil, anpil. Ebyen, misye se moun. e dizon se youn nan moun ki gen yon aplikasyon kap fè pale de li anpil anpil anpil sèjousi se aplikasyon West One TV ki se yon televizyon an liy mena mesye mwen bon dorenavan m ta nou ta chak moun kap gade emisyon sa ta gentan kouri ale sou m pa konnen sou diferan e platfòm yo pou yo kapab dechaje aplikasyon sa ki se West One TV ebyen mwen genyenn avèm la an chè e an nòs li prale non virtuèlman byen antandi pwiske il vit a Boston e mwen mwen nan Indiana mwen nan Indiana e byen si paske Indianapolis e Indiana se 2 bagay diferan eta rele Indiana men vil la rele Indianapolis e se la èpòt la ye gwo èpòt la bon e brèf Wesner bonjou e byenvni sou emisyon Econtibu Show pou la premyè fwa men se pa dènyè fwa paske jodi a nou pral pale sèlman de aplikasyon e diyon aplikasyon nan ki se Westcon TV men yon lòt yon lòt fwa e se su ke nap gen pou nou pale e bokou e diyon anpleman de karyè ou e radyo, televizyon avèk anpil lòt bagay ankò ke ou fè Monchè mèsi paske ou te mete ou te mete ou a dispozisyon nou, nou konnen e isit se kouman se yon se kif kif ba yo e moun Westner kòman va tu? Bon e Eric Duperon Junior le vieux de la vieille monchè nou sa fè plis ke 20 tan depi nou te kite radyo Superstar

yon animatè de radyo, m se yon jounalis de fòmasyon e m se yon jestyonè kontab. E mwen fè karyè nan radyo e m fè yon gwos eksperyans egalman nan televizyon kote ke m te konn ap prezante

Mwen te kite Ayiti konnen ke pa rapò avèk konjonkti yo ke sosyopolitik peyi Dayiti e kote ke ensekirite an li atenn le paroxysme e Ayiti vin twouve l nan yon sitiyasyon pwofesyonèl tankou mwen menm avè w nou pap ka rete vrèman sitou lè nou gen yon vizyon

n ap viv Ozetazini, pli patikilyèman Miyami, Florid, bon, ti koreksyon lejèman pou Erik, e pa Boston, Boston tèlman fè frèt, madanm mwen pa kontan, li pa renmen Boston, li prefere Florid, fredi a rèd pou li, bon, mwen menm, m son sòlda, menm lè l te o Siberi, m pa t ka viv mwen, kote k fè, se youn nan kote k fè pi frèt a travè le mond Siberi bon mwen menm mwen desi mwen swiv madam nan ok nou mwen deside mwen nou viv nap viv nap viv a Miami Florid e depi Ayiti m te gon anbisyon m te di ke dè ke m vin viv Ozetazini fòk mwen fòk mwen genyen paske m son òm de tele egalman m son jounalist m son pwodiktè Dayè, lè m te ann Ayiti, m te gen yon pwodiksyon ki te rele Entèraksyon Gwoup. E se menm Entèraksyon Gwoup sa ki te pwodui Génie de la soirée. E, enben, m rive Ozetazini, m di bon, mwen m se yon ideyalis. e m toujou ap panse de seri de bagay, de seri de nouvote, e menm lè ke e sa m pral fè a li egziste deja, men m toujou fon jan pou pa m nan distenge e les autres, se konsa se menm jan avèk Génie de la soirée, il y avait toujours des je des télé génie en Haïti, men on moun ka al gade Génie de la soirée, fwa al vizite YouTube tape Génie de la soirée, w ap wè son on lòt bagay, w ap wè

e mwen deside fè yon, mwen wè ke jan nouvèl teknoloji ap avanse la, jan teknoloji ap moute sou nou an la, e mwen vin reyalize rezo sosyo yo jwe yon wòl primòdyal nan lavi kotidye chak grenn Ayisyen, chak grenn moun atravè lemonn. Mwen estime ke moun yo pa prèske gade televizyon. Dayè, yon sèten etid ki te fèt sitou Ozetazini an 2021, lè sa m kwè m te Nouyòk, E m tap swiv e bagay sa. Yo di ke ya gon gon fòt pousantaj ameriken ki pa gad televizyon ankò. Yo plis itilize telefòn plis yo pa itilize YouTube. Sa vle di ke menm lè grand stasyon de televizyon amerikèn yo oblije e e e e entegre rezo sosyo a sitou YouTube.

kote ke moun ozetazini pa gade televizyon e map viv ozetazini se vre ke gen plizyè kominote kap viv sitou a Miami sitou spanish yo anpil e gen fòt kominote spanish a Miami E bon, se vre ke yon pwanye Ayisyen, yon kominote Ayisyèn sèt, men kounye a mwen di ke bon, si m vin la, m pral fon, m pral fon yon aplikasyon kote ke moun ka gade de seri de pwogram adekwat sou telefòn. Paske mwen gen yon objektif. Mwen gen yon objektif ki trè anbisye. E m pral di w, kòm ou konnen sa trè byen, Eric, m se yon nèg ki trè anbisye. Dayè on nèg kap gade Génie de la soirée wap gentan wè ki tip de pèsonalite ki devan ou. Wè, wè, wè, wè, wè. Wap gentan wè sa. Trè pwofesyonèl, ou konprann, bay ou nivo nèt, yeah. Yeah, mwen son nèg ki kwè nan, mwen son nèg ki kwè nan prezantasyon, mwen son nèg ki kwè nan high level, mwen kwè nan sa, mwen kwè nan prezantasyon anpil. Ok, mwen di ke si m fon, map fon televizyon, men televizyon an li ap anglofòn. Paske e e e e anglofòn nan vle di kisa? E pa sèlman Etazini ki pale angle. Wè, se e pa le mond antye, wè. Le mond antye pale angle, sa vle di ke li vin gen yon mache ka bokou plis ouvè. Ouvè, yeah.
Men, e mwen te di ke m ap fè tele, m ap fè televizyon an k ap disponib sou telefòn, An jeneral sou pòtab. Pa egzanp li ka la li dispo sou yon tablèt wap kapab bagay. Kounye a la mwen di bon poum fè televizyon ki non poum genyen? Yon kesyon de non. Bon m di kèt map chache non m poko poko ka di bon m rele Wisner epi mwen genyen ou ka konn misye misye te rele Jimmy Msye se òm radyo msye ye tou. Msye Boston menm byen malere msye gon ti pwoblèm de sante, yon sousi de sante, msye ap viv di kote de Boston. Msye fè, msye di m Wesner mwen fè yon, yon, yon, yon stasyon de radyo sou kòman stasyon sa rele ankò? Sou, sou ki disponib kwè ke sou

Men, rezon e ke radyo, mwen pa tèlman fokis sou li. M tou kite l konsa, epi m pase mizik sèlman. Epi m di, enben, m ka ale televizyon m nan, West Rondi! Yeah!
Deja se konsa. Li mache. Yeah!
M di, bon, se konsa, m ap rele l West Rond. Paske, m di, Wesner ouvè, West Rond. Yeah!
Èske se konprann? Epi, se konsa mwen rele l Gregory. Men, m pral di nou, m ap di yon bagay ki ekstrèmman enpòtan. Pou gon pwojè, li mande anpil sakrifis. Dayè, sa pa mache san sakrifis.
E sakrifis la, li gen konsekans li tou. Mwen vin mwen vin a etabli m Ozetazini nan yon sikonstans ki byen patikilyè, kòm ou konnen e e e Erik. E pa kòm si se yon nèg ki te deside di bon m deside al viv la. Se yon sikonstans ki ki pouse w vè Lèzetazini. Etan done ke m sonnen ki te deja genyen, m te genyen posibilite pandan plis ke 15 an ap antre sòti Ayiti, Etazini. Sa vle di ke m abitye vini Ozetazini pandan plis de 15 an. Ok, kounye a sa k vin pase, mwen mwen vin just stab Ozetazini. Pandan m stab Ozetazini, ou konnen, se yon lòt reyalite. Wè, wè, wè. Lè w sòti Ayiti, kòm gran pwofesyonèl, Etazini s on lòt chapit, s on lòt bagay. Kon tout difikilte, gen tout kon difikilte, enòm tout kon. Pou readapte ou, y pa fasil menm.
Gon kesyon de lang tou poze pwoblèm.
Ou pa abitye ladan, tout bagay, gen plizyè pwoblèm. Bon, bon la, mwen di ke Mwen lèm al travay m raplem premye job mwen se te fedex epi m di bon fòm moute televizyon kounye la mwen a la rechèch de devlopè mwen di ke sim tcheke yon devlopè ameriken lal koute m twòp lajan Ti kèt, anglè m pa fout tèlman bon, fò m sou nèg kreme detay. Jan m bezwen l lan, m ka pa jwenn li konsa. Fò l ba ou l konsa.
Yeah, jan m bezwen l lan. Epi se konsa, e, ok, e mwen, mwen, mwen pran, mwen, mwen pran, mwen fon prè. mwen pran yon loun, jan ou di risit la, mwen pran yon loun pou m ka reyalize televizyon. Mwen jwenn yon devlopè kanadyen depi Montreal. Mwen gen yon ansyen kolaboratè mwen nan FAES k ap viv Montreal, misye fè lyen yo pou mwen. Monchè, sa ki pase, misye se te yon kanadyen dorijin endyèn. Ok misye dim bon westè men kijan map fèl pou ou men kijan map fèl pou ou misye voye kontra ban mwen men le pwoblèm ki te vin genyen a kontra a se ke lèm di e patenèm nan ale nan biwo developè a pou mwen paske m pakab bay lajanm konsa ou konn bagay yo kòman yo ye wi wi wi wi

Lè patenè m nan al fè kontak la vrèman pou l al konn biwo a, misye pa t Kanada, li te ann Angletè, se yon patenè nan biwo l la li fè fè rankont lan. E patnè m nan di m konsa ke li pa nan biwo l la, li wè ke se yon moun ki vin ouvri pou misye. M di, bon, la m vin pa gen konfyans. M di, m nan vin di, bon, m pa gen konfyans. Bon, kounye a la, ki sa k pase? Blok met sa de kote di bon kontra m di misye nou pap siyen kontra ankò bon pou plizyè rezon m pa avanse rezon e ke pa konn pa gen konfyans nan non men m lage yon rezon jis pou kapab just kite sa ou konprann m zòrèy
ok kounya sa vin pase brother lè sa map di w lan etazini se yon peyi e ou jwenn anpil anpil difikilte ladann sitou lè w nan afa de zòm E de zòm ki pa konprann. Mon chè, mwen gen kòb la sou kanè m, m pa janm depanse l. Malgre van e mare, ou konnen, w ap viv Ozetazini avèk lafanmi, madanm e pitit. Ki jan bagay yo ye? Moun bagay yo ye. Ok, sa vin pase, kounye a, mwen kontakte Mwen jwenn yon kontak yon ayisyen, m pap bay non misye pou plizyè rezon, moun m bay yo, m avanse misye 70 pou san jiska 80 pou san montan ke l mande m nan, de 5000 dola. Misye di m l ap koute m, ap l ap koute m 5500 dola. M avanse misye pli de, pli de, m kwè ke pli de 70 pou san de montan. M ap, konnen m ap pale avè w la Eric, Se nan gro konba m ye a mesye se nan kot genlè nou ka ale menm pou kob la ka pase. Ooh my Godness. E sa se depi 2000 e vèsman vèsman sa fèt depi avril 2025 men kounye a nou an jen 2026.
Sa vle di ke misye, misye, misye boulem de bò, misye banm moute de twa titoryal, moute de twa bagay, jiskaske, jiskaprezan map pale avèw la, se, se al di se ri, se ri fwont lan kap fèt. Men ri fwont lan pa ka fèt. Kòb la bay fasil, men kòb la pa ka retounen fasil. Retounen fasil, wè.
E moun map diw lan se, e pa dè mwendr, son gwo pwofesyonèl, misye ap viv Ohio, misye gen, misye gen yon stasyon televizyon Miami, Ou m sur ke w konn misye. M pa bay, ou konn misye wi? Wi m ka konnen l. Ya, ou konn l non.
Depi m di w non misye w ap di a ok m wè kiyès. Ok, sa k vin pase e e mwen menm m son nèg ki, m son nèg men ki jan m fonksyone. Lè w wè m di m ap fè yon bagay, m prè pou m fè tout sakrifis ki egziste pou li.

Ou konnen, ou gen madanm, ou konnen madanm mwen li menm, kòm pap deplase konsa. Mon chè, m pran le risk. Chans pou mwen, mwen pale avèk yon konfrè ki isit, ou ka konnen misye, misye nan spò. E pi, mwen, e non, mwen di misye konsa ke, mwen gade yon aplikasyon, bon, sa m ka bay misye kredi si a, mwen aplikasyon Metronome tele bon m ka bay m ka bay sa kòm kredi m pa kwè sa pap deranje mwen yon aplikasyon Metronome ke yon frè m ki Michigan voye ban mwen radyo tele Metronome frè men frè m nan konnen tout kalvè ke m ap pase pou pou app la pou m ka ouvri pou m ouvri pou m ka ouvri pou m ka fè aplikasyon an kounye a la misye voye aplikasyon sa ban mwen li di mwen se yon aplikasyon ki rele Metronome ou pou m ka sur lè ou tande menm lè ou pa t Ayiti, lè metwonòm parèt ou te gentan kite Ayiti, e gade aplikasyon, m di o, m di m menm konn kiyès ki fè e kiyès ki te alatèt radyo tele metwonòm, m konnen kiyès ki t ap travay ladan l, ou konnen ke se Watson Désir. Ok, monchè m rele Watson Désir, m di Watson, monchè m wè yon aplikasyon la, m pa rayi aplikasyon sa menm, vrèman sipèb prezantasyon. Superb estetik, bagay serye, m di oh di Watson m ta renmen gen developper sa ki fè aplikasyon an, aplikasyon metronome nan. Misye di monchè e son ti jèn nan pa, m ap voye telefòn misye ba ou. Monchè se konsa, men m son nèg, m son nèg sèm ap fè yon bagay m pa nan kòmsi umm kòmsi pou mwen pou m pou m pou m rete dòmi ladan l non. Monchè sa k fè, sa m fè. M move kareman hein m annik pran telefòn mwen bay moun nan voye mesaj bay misye m rele misye misye pa pran apèl la m di kèt m rele misye sou whatsapp yeah yeah kounya la m tèks misye m di misye se Watson Désir ki banm telefòn ou ok e m bezwen ekse m voye yon voice pou misye misye retounem apèl la rapid. Epi m esplike misye tout bagay, m di misye èske l pa rekonèt mwen, m di misye m te konn fè yon emisyon ki rele Génie de la soirée, men ke lè m t ap travay, epi misye di misye di m li te Signal FM e li ki fè iks e li fè ygrèk, bon monchè se konsa, epi kòb ki te nan men m nan, misye di m l ap m ap ba l tan kòb, m di misye o, kòb misye mande m nan, li pa rive kòb misye patnè a, menm kòb nou bay patnè a pa janm rive.
Bon ti kon ki an fè bagay li mwen chè. Bon ti kon ki an fè tout bagay. Kòb misye mande m nan, mwen gen tout kòb la disponib sou kanè m. Men etan done ke m pa ka ba misye tout kòb la konsa. Non non. Paske mwen chè misye di m chans pou mwen misye di m m ap ba l 50 pousan nan kòb la. M di oh oh ou jwèt. Kounya la men m gen tan fè travay misye deja. Yes yes. Mwen retire kèk mwen epi efektivman m bay misye 50 pousan. E ou konnen pou fè app la e e developer a fòl soumèt li a e e a android e e google google play store Humm tout bagay sa yo vre e e e app store app store yeah yeah yeah monchè sa te pran ti tan sitou lè misye ban mwen misye misye banm aplika misye banm website lan paske dil la kmanl te ye se yon website Epi aplikasyon an k ap disponib sou Android e iOS. Se Android epi iPhone. Monchè, misye fè website la pou mwen avan. Depi sou website la m damou.
Ou gen tan wè travay la.
Misye, website la se www.wescontv.live. E misye ban mwen li, misye voye l ban mwen. Di sa good papa. Bon m kontan bagay. Monchè lè misye ban mwen je di m ah m soumèt li a Google wi. Apre 3 jou Google reponn li e li asepte demand lan. Sa vle di kounye a m vin disponib sou Google, sa vle di sou Android. Kounye a rete gwo moso a ki se Apple
la pi konplike nan tout bagay nèt.
Nan tout bagay nèt.
Mon chè, e sa te pran e vrèman kèlke tan. E li pran plis kon mwa, m kapab di l kon sa. Woww!
E, e, e, paske men, e, a. Mwen premye entansyon an se te fèl peye app la. Mwen te di mtap fèl 2 dola 90 pou moun ka bon aprè dè deba dè diskisyon m gen ak dè zanmi e yo dim Wesner piske w gen dè pwogram ki kapab antre ladann e mwen te konn fèl gratis pito mta fèl gratis pito. Kounye a, pa rapò a tip de pwogram ou pral fè pral antre kòb yo, l ap pi bon ou pa bezwen plis moun antre la. Bon, monchè m koute sa, ok, aplikasyon an gratwit pou li. Monchè se konsa, mwen genyen Apple, Apple reponn e 17 avril de sèt ane, 2026 la la. Epi, bon se konsa, mwen gen, non sèlman m genyen l ki disponib sou Android, e mwen genyen l sou sou Apple, epi mwen gen website lan www.respondtv.life. Monchè se konsa, m ba w istwa a, epi kounya, n ap kòman, n ap wè, ok, kounya la pwochèn kesyon, m kwè m fè yon bèl entwo. Non, tande, entro a kouman? Yow, ou reponn nenpòt 5 a 6 kesyon nan entro a. Aah, ok, ou konnen.
Ok, men kounye a, e, yeah, men kounye a, e, kouman, kisa k fè, e, ou konn aplikasyon pa w la, kouman li diferan de lòt platfòm, e, televizyon an liy yo menm?
Ok, televizyon an lig yo, se kwen lò pale de an lig, se lò pran Facebook, YouTube, tout sa. Wè, wè, wè.
E mwen, mwen te fè yon sèten analiz pa rapò a pwojè ke m gen. Mwen estime ke pwojè ke m gen an, si m al fè yon chèn YouTube, m kapab di tou Westhon TV sou YouTube. Mwen gen chèn YouTube mwen ke li resòti. Men m plis met aksan sou app la. App la li menm, lè w gen yon aplikasyon, bon, avan tou, fò m di ke televizyon li rekoni. Mwen gen, mwen gen LLC l. LLC, yeah, yeah, yeah.
Ou li legalize. Yeah.
Televizyon an, li responsib, li legalize Ozetazini. Men, kounye a la, mwen di ke, mwen estime ke lè w, lè w sou YouTube ou sou Facebook, mwen wè l manke serye. Bon, daprè analiz pa m, daprè refleksyon pa m, e pa rapò a e tip de pwogram ke m pral mete sou televizyon an. E m pa m pap bay tout pwogram mwen yo, ou konprann m di w la, m pap bay non pwogram mwen yo pou rezon x. Kounye a pwogram sa yo, e sitou se pwogram ki gen rapò avèk sosyete, E mwen vle ke pou sosyete a, sa ke m pral, m pral pwojte sou televizyonm nan pou yo pran l o serye. Kòmsi lè w vin a, a, a, kòmsi a lè aktyèl, lòske ou, ou wè yon bagay sou rezo sosyo, ou gen tandans a mi, gen, gen, gen moun ki gen tandans a minimize l. Minimize l, wi, wi, wi sa se vre. Èske w konprann m? Ki gen tan, ki gen tandans a minimize l. A, se sou rezo sosyo a, ou konprann sa m di w la? Men, lòske ou gen yon stasyon de televizyon, ki sou telefòn ki sou yon aplikasyon li gen li fè plis sans sa di ke e pa de mwen ki ka moute sou li konsa fò moun nan li gon li gon èr entèrese pou l download app la e pou app ti depo pou l ouvri l ou ouvri l ou konprann sa m di w la kounya la se sa fè ke lè on moun kòmsi ou vin pran wal sou app paske gen de seri de bagay e sou app ou pral wè l tou pap jwenn yo sou rezo a èske w konprann èske w wè sa m di w la sa vle di ke on moun l ap gen plis kòmsi l ap pi enpòtan angouman wè angouman pou li moute paske gen de seri de gen de seri de pwogram ke m pral mete sou li l ap pi bon ke jis paske m vle pou yo pran pwogram mwen o serye Yes, yes. Paske aktyèlman la, tout, nenpòt ki moute sou rezo sosyo. Kòm si rezo sosyo vin, vin, vin kòm si vin yon, vin yon kanal, se vre tout moun gen posiblite moute sou li. Men pandan tout moun gen moun, epi yo fè nenpòt ki bagay. Nenpòt ki bagay, wè, wè. Sadi, lè w vin avèk yon bagay ki genyen yon, an, k ap genyen yon enpakt nan sosyete a, Mwen di aske se se sou tele son televizyon nòmal pou m fè e pa e pa kòm se televizyon an liy ou televizyon oubyen televizyon sou sosyo medya li ye kòm se m estime pou mwen m estime ke on on on ba ba diskonvya moun ki gen on stasyon on stasyon sou sou sou sosyo medya non. Mwen menm mwen estime ke gen de seri de bagay yo pran plis o serye lè pa sou rezo sosyo.
Lè sou rezo sosyo moun yo gon tandans a gon gon minimize l, ou konn kategorize l ou konprann e pami lèzot. Pami lèzot menm lè l serye. Menm lè l serye. Èske ou konprann?
Sa vle di ke se se m pa konn si w konn gade L'Equipe du soir. Wap wè l'equipe du soir, poukisa l'equipe du soir pa lage tout emisyon l lan nèt sou e poutan l gen paj. Wap wè se son de parsèl ke yo se de segman ke yo mete de 2 a 3 minit pou yo mete sou Facebook oubyen sou YouTube. Men wap wè ke yo pa lage emisyon an. An antyè sou sou sou yo pa mete emisyon an antye sou rezo a. Wè gwo medya yo fè sa tou. M gade yo CBS tout bagay wè yo fè sa tou. Vwala men kounye a poze tou kesyon poukisa se paske wap wè majorite stasyon televizyon yo yo gen aplikasyon kounye a poze tou kesyon di bon poukisa yon televizyon sou rezo sosyo sou sosyo medya e poutèt li gen yon aplikasyon poze tou kesyon sa. Paske se analiz ke m fè a yo fè l tou. Èske w konprann? Sa vle di yo fè pwomosyon televizyon sou rezo sosyo. Sosyo, yes. Yon seri de bagay yo estime ki kapab mache, yo mete yon seri de de frekan, de de sekans ki kapab atire moun nan. Ou ap wè. Wè ou ka vin vin download app la vè ou ka vin sou app la kounya wè. Vin app la oubyen yo di ou rès la sou oubyen yo di nèg la di ou rès la sou Wè wè se vre. sou sou YouTube tèl bagay paske e YouTube la plis rapòte ke Ok. swa ou di e e tèl e ou di e e e Facebook you e TikTok sa vle di ke yo vin pran bagay sa kòm yon bagay jwèt ok se sa fè ke e li pi entè li bòkò plis entèresan Paske on moun li li vin sou app mwen an respond TV a pa rapò a tip de pwogram ke nou gen ladan l. Sa se youn. Aplikasyon tele aplikasyon tou gen de mizik e son aplikasyon ka tande l ou ka al gade l tou. Eske gen de klip ou pap ka wè nenpòt kijan men ou avèk on aplikasyon wap ka gade l. Avèk on aplikasyon gen de seri de match wap ka gade Pa egzanp, pou mondyal la, m ap jwe mondyal la. Wè, te al pale de sa avan tou.
Ok. Sa vle di ke, brèf, sa vle di ke li plis, bokou plis enteresan pou kòmsi yon moun vini download, telechaje aplikasyon Motion TV an.
Li pi bon. L ap pi bon pou ou.
Bon, e kouman m kwè e ou gentan reponn nenpòt 8 kesyon nan kesyon yo. Nan kesyon ki gen la yo. Nou wè sa trè byen. Paske ou konprann, m kwè kouman nou gen, kouman nou gen prèske nenpòt 30 minit n ap pale la. Men e Western, m pa konnen e m pa konnen e yon kesyon m ta vle poze w. M pa konnen ki jan ou menm kouman kòm yon antreprenè, kòm yon direktè de televizyon, ki jan ou wè avni yon pòdkas sou entènèt la? Bon, ki jan ou wè avni bagay sa yo? Bon, pou sa map kontinye, bon sa se yon kòd ke sèl li men, bon kèk kamera pa la yon ti jan bagay. Non men nap wè talè wè. Yeah, ok, e kòman mwen wè avni
Paske kounya tout moun ap fè podcast, tout moun. Tout moun ap fè podcast. Pou mwen menm, mwen panse ke gon viraj kap fèt kanmenm. Wè.
E gon viraj kap fèt to ou ta paske ou jwenn tout tip de podcast. Gen sa ki enteresan, gen sa ki pa enteresan. Men, lò, lò, lò, lò kòmsi wap fon, wap fon,

anvayi rezo sosyo a, majorite ayisyen ki anvayi rezo sosyo a, nèg yo kòmsi lè yo bezwen nan kont avèk yo oubyen destabilize yon moun, yo itilize l.
E se sa k pral pèmèt, se sa k pral fè ke nan yon aveni pa twò lwenten, rezo sosyo a gen pou l gen yon kasyo ladan. E la pou m retounen sa m sot di talè a la, E gen, sa vin pèmèt ke gen moun ki vin pa pran rezo sosyo a o serye. Èske w konprann? Wi. Paske rezo sosyo a kòm si li plis pwojte, li plis kòm si pwomot move bagay ke bon bagay. Kòm si an mwayèn, an mwayèn. Ou ap jwenn bon bagay, men ou jwenn plis move bagay. Sa vle di ke li pwojte, li pwojte pi. Bon, pa egzanp la, w ap fè yon emisyon, m swiv emisyon lan, m kwè ke tankou Placide Mikal gon bagay li fè ki rele kòd 501 1804. E tankou m pa fè, misye fè yon apwòch sou istorisite Dayiti. Monchè, son bagay entèlektyèl. Men wap wè li pap gen twòp vu. Views wi wap bay vu se moun kap danse moun kap moutre vant yo moun wè se sa wap moun yo bay plis enpòtans wè. E misye misye fon bon bagay sensèman e jis mte fon men avni rezo sosyo a komsi e bòdkas diferan bòdkas sa pou mwen menm li vin dejenere pou mwen menm li dejenere Li dejenere Facebook m estime tou Facebook pa mete twòp baliz li pa mete twòp pwoteksyon ou imajine w ke pandan m ap moute sou rezo a sou Facebook sitou mwen yon pòno. Ou wè kouman e kouman e do se moun nan gwoup yo ki lage l ou wè ou konn wè l tou mwen ap moute sou bagay. Ou ye, a di, a di fye. Mwen repòt moun nan tou, bon, mwen repòt li tou, mwen repòt li tou. Moun nan, moun nan avèk administratè gwoup la. Mwen, mwen pa konn sa a fè, mwen pa konnen. A di fye, ou imajine ou sa? Kon, kon de ou gen pitit ou, e pi pou mwen, pou mwen moute. A di fye, e Facebook pa, pa sansire sa yo. E men, se sa ki ap mete, ki pral, ki pral kòm si, ki kap fè. Bon, li ka toujou la wi. Men, enpòtans lan ap diminye. Ap diminye, wi, wi, wi, se vre. Èske w el kòmanse diminye tou? Paske w ap wè majorite medya le de de medya de gran medya yo yo antre nan nan aplikasyon ki pa t konsa y a 5 an y a 10 an èske w konprann sa m di w lan? Se paske rezo sosyo a vin dejenere kòmsi moun yo vin kòmsi non se pa posib sa Se ekom si se la pou, se la, se la prostitisyon. Bon, vityèl grati.
Gratuit! Mwen sou yon dou la. Ya, yon sa yon dike pou mwen menm, e, e, la veni bòt dife yon bòt kasa yo, e, e, yon kote ka prive, swa Facebook pral oblije pran de mezi,
Pou sansire moun sa yo. Pou sansire pou limite le dega.
Sinon, ba la ap dejene. Bon, ti wè tiktok la, sa gen pou l fè moun lè kan mèm. Non, sa yo.
Sa pi mal toujou. Mwen menm pa, bon, onètman, m pa klè avè w. M pa prèske itilize tiktok.
Mwen menm se de fwa, e ou konn pa fwa, m mete yon kontni, men li pa janm gen plis ke 100. San koube views. Anyen ankr. Ebyen konprann, men koman e lè m ouvri pa moun, yon moun kap danse, yon moun kap moute kòl, yon moun kap moute figi l, e pot mil konbyen, de mil. Vwala.
Se le mond a lanvè. Trè a lanvè.
Pierre Esther e Kouman e kèlke kesyon pou avan avan ke nou mete fen nan e kouman nan ti kout antrevi a e m pa konnen èske e developer app la e kouman ba ou posibilite pou konnen konbyen moun ki dechaje app la avèk kouman e avèk konbyen moun k ap gade app e kouman tankou m ta di w on fòm on sòt de notifikasyon mezire rating wè wè wè rating app la wè wè on sòt de notifikasyon. Ok wè ok e ou konnen app la fèt pou stay yeah yeah yeah
e kwè app la pral genyen 2 mwa ok e kounya la nou sanse nou nan faz de pwomosyon. Sou app la, nap fè kanpay, nap fè pwomosyon, byen ke pwomosyon an li mande yon kou. E pou le moman la, ou konnen akoz de, ou konnen jan bagay yo ye Ozetazini, bagay yo e ekonomik lan fè defo enpe, ou konprann? Men pa kont, n ap itilize de strateji kòman pou n fè plis moun download app la.
Pou ou konnen kòman pou app la, se yon kont devlopè pou gen. Mwen gen pou m fè kont devlopè a. E kont devlopè a pral pèmèt mwen wè konbyen moun, menm kwè ke mwen te mande devlopè a pou Android konbyen moun pou le moman ki download app la. Em kwè mwen gen plis kon santèn de moun. Yeah yeah yeah. Android selman.
Ah Fab Youb ladann tou. Rèd rèd. Android la ou gen plis kon santèn de moun. Yeah. E ki ki ki download app la pou Android. Pou iPhone mwen nan mwen mwen mwen gen mwen gen mwen nan mwen ant mwen ant e 60 e 70. pou le moman. Ou konprann sa m di w la? Men pa kont, m panse ke pandan peryòd koup dimond lan, chif la ap ogmante. Chif la ap ogmante paske gen moun ki pral enterese, nou ap bay anpil ti enfòmasyon sou koup dimond lan, pale de match, de retransmisyon, tout sa. Vwala.
Bon, mpa konnen kounye a e kouman ki konsèy ou ta bay yon moun ou ban yon jèn antreprenè an, mwen pa antreprenè, yon bon, yon senp sitwayen e ki ki ta gen mwayen epi tou e ki ta renmen e devlope yon app ki swa e li kapab radyo, televizyon li ta renmen kouman gen pwòp app pa l. Mpa konnen ki jan de konsèy ou kapab e ba li oubyen avèk kisa pou l ta genyen tou e. E m di w mizapa de lajan pou l ta genyen, e tou kisa l ta dwe genyen tou? E pou swa pou e pou radyo ou byen avèk televizyon an?
Bon, mwen m estime ke yon jèn ki nan domèn ki nan domèn radyodifizyon ou di mwens ki renmen pwodiksyon e ki fè pwodiksyon, ki renmen radyo, ki ta renmen gen pwòp estasyon pa l, M panse ke se youn nan meyè kanal ke l te kapab fè chwa. E sèlman fò li prepare, fò l gen de kontni e ki la, tankou mwen menm mwen gen, mwen ou fè ap la se youn men fò w gen de kontni. Yes.
Fò w ka nouri ap la, wè.
Fò w ka nouri ap la, fò gen, fò kòm si fò gen de zide, oubyen de pwojè ki la Eske ou konn nan ki la pou lè pou lè ou gen app la pou kapab pou kapab pèmèt ke app la li grandi, li nouri, li avanse an tèm de pwodiksyon. E pi sa se yon. Dezyèmman, ou konnen lè ou gen app la son e yon envestisman pou fè. E pou kreye yon app gen moun kap mande ou, gen devlopè ki mande ou jiska 10 mil dola. E paske mwen te rankontre avèk yon devlopè o Zetazini, di kote de Miami, e misye, m ta lan biwo a menm, m ta li, m ta rankontre misye, misye te mande m 7500 dola. E sèlman, e pou, e pou, pou, pou, pou, pou yon aplikasyon, sèlman, Apple, 7000 dola.

E l ap disponib sou sou. E fò m mete presizyon sa tou. E a jis avan m tèmine bon m fini avèk kesyon w lan apre la m ap kontinye. E lòske on moun gen pou l fè on app ou envesti lajan w fò gen de plan de strateji kòman pou antre lajan. Yeah yeah byen sur.
E m sur e sèten gen de seri de pwogram ke w kapab fè Ou ka deside fè app la peyan tou si w vle. Èske w konprann sa m di w lan? Men si l pa peyan fò w kreye de estrateji, fò w genyen yon plan ki pèmèt ou ke ou rantre lajan. E parapò a tip de pwogram ke w pral ensere. nan app la. E pi lè w gen yon objektif, se pou w pa pa fè yon app pou fè yon app. Paske entènè yo wè yon app men map fè yon app. Wè map fè yon app. Fè yon konsa pou sòl pou ou. E app ou a pa itil anyen. Men wap fè yon kòb ou konprann wap jete nan sans sa. Ok. E fòm presize pou nou tou ke Westwantv Li sou News Haiti. Se yon aplikasyon News Haiti se yon aplikasyon ki disponib sou tout televizyon smart, sou Smart TV, sou Roku. Sa vle di, pandan w ap pale avè m la, ou kapab ap moute sou News Haiti, E westwon TV e a mkwè number a se 40 wap toujou la ki westwon TV li sou news ayiti sa vle di ke e tout moun ki a travè le mond wa kapab moute sou news ayiti. Yo se byen.
E e e e la ka ou pran televizyon pran kontwòl ou epi ou pran. Baton chokola.
Se byen. Sa se youn dezyèmman. Disi le mwa pwochen, bon ka di post mondyal, post fifa world cup, nap jwenn televizyon nan ap disponib sou tout smartphone nè, sou tout smart tv, sou tout smart tv. Adi ou ka wè lakay ou, wokou tv. Smart TV, Wap ka pran e disi mwa pwochen yo, disi a mardi apre koup du mond, wap jwenn li. Men pou le moman, si w al nan News Haiti, News Haiti e app la disponib sou News Haiti. Sa vle di si w gen yon televizyon lakay ou, ou ale sou News Haiti, wap wè Westworld TV an, m kwè sèl number a se 40 li. 40.

Se pwen de mir televizyon politik. Edikasyon avèk spò. Paske nou menm nou kwè nan edikasyon e nou renmen spò nou. Edikasyon se la vitalite de lòm menm. Wè.
M wè kouman e kouman e m te antre sou app la m wè kouman gen de dokimantè tou. Dokimantè ki vreman byen prezante. Ba konnen e domde se ouvri yo yo komanse jwe apre sa yo kanpe. Ba konnen sak fè sa. Men wan da byen men kontinye wè yo. Bon m gade sou. Bon. Mwen se mwen te la. Bon. Mwen se mwen te la. Mwen se mwen te la.

Li sipoze jwe nòmal, men...
Ki Bob Marley, Bob Marley ou pran. Yeah, an dokimantè sou Bob Marley. Wè.
E m live tou wi, watch live la live. Yeah, watch live, yeah. Ou pran ti bouton wouj la, ou pran watch live. Yeah, yeah, yeah. Baton chokola.
A yo pran, ten amazing goals, Nemi, e an, Nema Junior, ou pran. Wi, de pou ouvel, e son dokimantè ke nou te pou prepare. Yeah, Sisi Wynans, bon bagay net.

Mwen jwet nan bay yo la. Yeah, yeah. Mon cher Eric, ou konnen, hmm. nou nou nan travay e e m kwè ke e to ou ta ou se ou nan e e e e eleman de Weston TV bon. M kwè premye nèg lè m mete sou group la, nou group group superstar, ah Weston ou tou ou tou screenshot li bon mwen. Ouais.

Non eske ou konprann? Ou pran sou televizyon e an panyòl nou te ye, epi tou, epi tou e an, nou te mete fokis la plis sou ayisyen, men se plis dominiken ki plis te benefisye e an pwogram sa paske ou konprann se ou konprann se yo ki ou konprann ki te ou konprann rele mande m entèvyou, yo rele m ou konprann e an vin anrejistre pwogram yo e vin anrejistre bagay liv yo bay powèm, bay bay sesi men ou konprann ayisyen yo ayisyen yo lè w envite yo dèfwa yo di w wi ou konprann esetera esetera men apre sa ou konprann. Yo blo ou. Bon. Relax. Ou konn.
Ebyen, bon, e ke m trè kontan, m te trè kontan. Oto, pi byen di. E m te trè kontan. E ke m ka gen de dotre emisyon kon sa. Wè, wè, wè, wè.
E, e, e. Wi, men, e, men tande, e, kòp televizyon, e, li online. e kouman 24 sou 24 e si yon moun kouman e kouman e bo ta bezwen fè pase kouman e yo komèsyal e kouman ki yo atis yon video klip ki ta remen kouman mete sou wèch kouman TV ou be kouman yon moun yon podcast ou kouman bo ta remen ou kouman mete mete mete sou wèch kouman TV e ki jen voulot rekontak avèw mba konen ki jen sa ka ok li ka mande

Yo kapab ekri m, yo kapab ekri m, yo kapab rele tou, yo kapab ekri nou. E yo kapab ekri nou sou adrès email lan, epi sou nimewo telefòn lan, m ap rebay li ankò. Bon, ou konnen se yon nimewo nou fèk, nou fèk, nou fèk fè akizisyon li la. Wè, wè, wè, wè. Pou n verifye, pou n verifye Reswon TV a, nimewo Reswon TV a, m bay la. Lè w koumanse lepè a.
Men m wè kòman sa ale, m wè kòman se fè. Yeah. Febli.

E a commercial wescontv.life Great. Sa se e sa e sa se sa se email la. E se konsa yo kapab antre an kontak avèk nou e pi bon ba konnen nou nou nap gade pou nou wè kote ke e nou ka fè la diferans nou les ayisyen nan kominote ayisyèn lan E pou nou wè kòman nou kapab fè yon televizyon. E, m pral di tou, nou poko gen stidyo. Men, nou pa kouri fè stidyo. Nou pa kouri fè stidyo. Paske nou pral itilize de stidyo mobil. Lè m di stidyo mobil la, bèl bagay tou, ou konn sa, ok? Yeah, yeah, yeah. Men, stidyo sa, m gen stidyo televizyon an, lè, jou inogirasyon an. E pa jwè lè m ap fè l non. Lè te rele CNN m ap ka pale devan ou.
Bon, on a ton pouvwa. Ya non, sa se sur. Sa se sur. Jè te rele wa lè lè tele stasyon. Wou ki stasyon televizyon ki ka. Kom si konkurensem sa sou televizyon ewopeyen. E lòp gade stasyon televizyon ewopeyen yo plato yo ou yo dife la pa ameriken.
Ebe, bonjou.
Ebe, wè mwen menm ou gen pou wè bagay sa. Non, se youn nan pi bèl studio kap genyen se youn nan pi bèl studio televizyon kap genyen sa m klè nan sa zafè ke nou pap kouri fè studio ou wè nap pran san nou on nap etidye mache a ou konn etidye kouman
e e e men nap gen de studio mobil. Ap gen de studio mobil nou gentan paske konnen tout sa nap fè nou planifye yo nou gentan defini strateji e men e pou studio a pou studio televizyon an fizikman la e li ap pran vreman ti tan paske nou menm fòn fè bon bagay yeah.
Yeah Ebyen Wester mèsi anpil paske nou te genyen w e janm di a e E nou ap ankouraje tout moun kap gade emisyon an, tout moun ki renmen Erekon TV Show ebyen kouri dechaje aplikasyon sa ki se West One, West One TV ki disponib sou Android avèk sou iPhone. Epi tou mezanmi mèsi anpil Wisner bon Mèsi anpil paske w te aksepte envitasyon an pou la premyè fwa. E pi, yon lòt fwa ankò, nou pral pale plis de radyo, de pakou w isi, non, de pakou w nan radyo, sitou nan Superstar kote m te rankontre w. M kwè tou ou te nan RCH 2000, je kwa. M pa raple m byen, non. Bon, de pase kòm, m pa t pale nan RCH 2000. De ale. Monchè m te nan pu radio puissance FM. Bon ok ah puissance li te vle di. Se pa se al de mil. Nan premye radyo kem te pase se te Cadence FM. Ok. E se te an 97. Wè m di nou gen wè nou ti granmoun. Ebyen m te kòmanse ebyen ebyen ebyen mwen m tou w konn premye radyo m te kòmanse w konn nan fen 97 se te Horizon 2000 w konn kòm operatè.

E apre mwen te, mwen te, mwen fè, mwen pase, mwen, mwen fè, mwen fè kadans, m fè, m kwè m te fè 1 an, e depi misye te rele, te rele e Lundi Littéraire, e m te konn prezante yon emisyon konsa bay sou bay, sou powèt bagay sa yo, apre sa, vin, vin tounen yon gwo tonton animatè de radyo nan Puissance FM, avèk Barbara Guillaume, yeah, e bon se la m sanse fè zam mwen, e trè jèn a 19 an 19 an daj 19 an 20 an e nan Kadans FM da arive direktè nan Kadans FM nan nan Pwisans FM epi e nou vin degrade lè la radyo sipèsta nou te radyo sipèsta an 2000 E novanm 2000, ah bay bay tou granmoun mwen. Se pa menm te gen 22 ou 23 zan, bay a tout ou karaktè move e. Bay tou pwofesyonèl e bay 2000 e pi gen te radyo sipèsta an 2006. A di m fè 6 zan avèk avèk Albert Chancy Junior. konnen son trè bèl eksperyans sa vre wè sa ya pa soti de la eksperyans la pi gwo eksperyans mwen pam tou wè ki fè ke ki fè ke mwen raple nou te fon lè nou te vin radyo sipèsta nou te fon yon animasyon sou pwogram 2 lè zòt ko vle baw mikwo yeah yeah a wè sa wè li tou lage wè li tou lage yeah wè se te bon e E, bon, se te, se, se, se, se, se te la la bèl epòk ki radyo Vre, Super vre. Star, kanaval. E, e, jis avan m ale, m raple, m raple, le, premye kanaval mwen radyo Super Star se te fevriye 2001. Paske m antre an de, m antre an novanm 2000. Yeah, yeah.
E,
m, mwen kòmanse anime radyo Super Star de de, de 2 zè a 2 zè di maten. Vous savez de ça? Wè kouman son tès li tap fè ou an chèlsi tap fè yon tès. Ah e wi ou chèy se konsa Albert chèlsi di griyen tè premye fwa sa fè mwen wè djòl nan e konsa misye ye yeah men ou chèy men nou konnen nèg te trè jèn epi nèg te fougueux. Bon depi nèg fransè nèg tèt djòl yo. Bon, e, e, Eric fon ale, la pòt mwen gen di chaj la pa pa ma di pou san. E bi ok.
E bi ok, me zanmi, e bi mèsi anpil Wesner paske ou te pataje eksperyans ou avè nou, e pi avèk tout zanmi yo nou konnen bagay la se pataje, kòmante, e pi like, e pi nap pote istwa konsa pou ou. Yon lòt jou istwa konsa istwa de menm jan istwa kouman ki ka enspire w avanse ki ka enspire w bokou de choz nan lavi a ebyen Westner mèsi anpil epi n ap kwaze ankò nan lòt emisyon Eric on TV show ebyen n ap toujou bon n ap toujou kontinye pale pa telefòn men n ap kwaze ankò nan lòt emisyon Eric on TV show kenbe la e babay. Vwala se te yon plezi mwen babay e salutasyon a tout entènot ou yo. Ok babay nap kenbe la men yes.